Poko anyen sa ou wè la. Dènyeman mwen gade sou stati Ray se bay ti fi a yon bouke flè. Bouke flè 1500 dola. A fè sipriz. Se kisa li te mete ankò? A m pa raple m kisa li te gen ladan. Ti chokola. Pito se chokola li te ba li. Ou wè package ki konn vann 2000 dola yo? Bagay malè. Se yo.

Nèt nèt. Ou wè depi lè sa se pa aza nou jwenn ti lajan nan men ti Di. Mwen preske pa fè pwofesyon lit la pou nou ankò. N ap mal viv kounya depi fi sa antre nan vi la n ap mal viv. A monchè o! Sa e gaspiye lajan. Ale wè fanm nan.
E yo menm ki toujou jwenn chans sa. Ale wè fanm nan.
On vye bouzen. Mwen pa ti moun moun nan bouzen nan mè zanmi si renmen li. Ah bon se vre e pa gaspiye mwen lap gaspiye lajan kou li fin manje tout ti lajan lap kite. Moun nan ou gen 10 ans ap travay. An fèt se sa rive nan mitan tèt. 10 ans pa di jou 10 ans ap soufri olye kounye a la pou ta chache yon mwayen pou fè kèk ti afè ou sa ou fè.

Pral gen zen. M pa konprann non.
Sa vle di.
Pa komanse tranble la. Depi pati konya se nan dom nou ye nan kay isi a.
Bon isit m pene isi. Stacy.
Bon nèg gen isi. Konya chak fwa w vin la wap mèt pye nou se nan dom nou ye isi a. Fon ou nan do.
Sa pap regle pou mwen menm. Pou jan moun ap pale ou sèlman di nou nan do. Nan, tande tout sa nap di, e pa konnya m vin la. Mwen tande tout sa nap di yo. Mal yo mal o.
Sa plis ke mal. Bon bagay yo fè nou. Tande, Kenou, fè silans. Depi kèk tan wap banm deran nan kay la. Mwen pa janm di w anyen? Ou pran m pou makak? M paka konprann nou. Map travay, lajanm relem pam, m paka satisfè tèt mwen avèl. Ou pa t achte yon bouke flè 50 mil dola ou mat mennaj mwen. Pou sa deranje nou. Ou pa gen mennaj? Ou rele sa mennaj?
Kareman nou soumoun konsa? Nap di yo ou se pwat, wak madanm mwen te fòkinn bouzen. Ou wè sa nou pran sa vòt gen nan lari a? Ou wè sa nou pran sa vòt gen nan lari a?
M santi nou pèmèt nou soumoun anpil. Lè m ap redi m fè lajan, nou pa janm ede m. Epitou, pou dat mwen sa nou nan kay isi a, sa vle di si yon mwa m poko ban nou lajan nan kay la nou gin t ap denigre m konsa m pa janm fè anyen? Mwen fè molo pa bò tan kounye a. Pandan dizan yon mwa m poko ban nou lajan nou ta plenyen konsa? Ou pa wè menm pwovizyon pa m di nou. Fò m di nou, lajan sa si la e pa la li nan se sou TikTok li ye. Al jwenn stande michel.
Janm wè bagay la ye la. Nou tande. Manman pitit mare vant. Al jwenn lòt lòt tiktokè ou ka fè lajan fasil la. Ou pa ta kwè sa.
Nou e pa lajan lyon nou bezwen. Nou ta di nou al nan lari a paske lari a pa gen lajan lyon. Men nou pèmèt nou sou moun men. Depi se dènye fwa m tande nou ste moun nan kay la m lèm pa la. M pa responsab nou. Se ede m ap ede. M ap ede nou lè m kapab, lè mwayen m pèmèt mwen. Epi lòt semèn lè m marye, m a gade kot n ap ye.
Kongo, Mali, Kongo! Al bouzen an!